Bonsoir mes amours bonjour ak ou menm kap gadel nan maten ou menm kap gadel nan aprè midi tou bonsoir kòman nou ye kòman nou ye ti moun sa ka fèt se widline aktris pa nou nou konn sa li deja m te di nou m tap tounen bak ak yon lòt ti video pou nou mwen tounen bak jodi ak yon lòt ti video pou nou kou fim rap la ve jodi a. Li pa ladann se toro sa. Bonjour mes amours koman nou ye koman nou ye sa ka fèt nou tounen bak avèk yon lòt ti video pou nou jodi a nou konn sa li deja se aktris pa nou an Wideline mwen te di nou sa m tap tounen bak ak yon lòt ti video pou nou. M panse nap kontan e nap renmen jodia ti video m pote pou nou an se ju se jis pou m vin pote yon ti konsèy pou nou ki tou kout e ki pa twò long m panse nap renmen anpil anpil anpil an de twa m panse nap renmen anpil Ti moun koman nou te pase jou yo pandan ti jou nou pat pale koman nou ye menm koman nou ye sak regle sak regle ok pou n komanse jodi a mwen vin pale nou de yon yon yon fi oubyen yon gason paske se de kote de bò lè yon lè Lè ke yon moun ap pale de de relasyon se sou de de moun paske gen fi gen gason se de moun ok. Ti videyo m vin fè pou nou an se fi ki ap maltrete menaj yo ou osinon ou nan kay avèk mariw ou pa ba li afeksyon ou pa ba li lanmou ou pa ba li karès Se tout jan de bagay sa yo avèk gason tou, ki nan kay avèk mennaj li, madanm ni, oubyen ki poko nan kay avèk mennaj li, ki toujou sou zen, tout jounen, toujou sou briganday, toujou, humm, toujou ap fè yon seri de bagay ki pa bon ak mennaj yo, osinon ak madanm yo tou. Se tout bagay sa yo, nou vin pote pou ou jodi a. Jis m panse. M panse, ak ti kesyon sa a mwen pral ba nou an, m panse, ou menm ki te gen yon move abitid lakay ou, m panse w ap tou korije. Ak ou menm tou, yon, yon, yon, kèsanswa se t yon gason osinon yon fi ki te gen yon move. abitid nan sa map di a m panse jodi a wap tou korije ok mwen vin pale nou de yon demwazel ki ki ki gen menaj li ki ap mal viv ak menaj li kap mal trete menaj li lèw gen yon konsèy mwen te ka pote pou nou medam lè ke ou gen yon nèg li renmenw anpil li fè Tout bagay pou ou. Tout sa, tout sa k depann de li. Tout sa li te ka fè pou ou. Sa se yon gwo sakrifis. Nou konn sa, nou konn sa deja. Sa se yon gwo sakrifis pou lè mennaj ou kwè nan ou, li renmen ou, e ou menm, ou wap maltrete l, kòman wap mal viv avè l. Wap fè yon seri de bagay ki pa bon. Medam, medam parèy mwen yo, mwen, mwen ta swete nou chanje. Paske ou wè lè yon gason renmen ou, li fè tout sakrifis pou ou. Ou wè lè l renmen ou, lap vann tèt li pou ou. Sa pou l pat fè, lap fè l paske li renmen madanm li. Ou menm tou, gason an, lè ke w gen madanm ou, fò w konn kòman pou w trete l. Ok? Fò w konn kòman pou w trete l, fò w konn kòman pou w pale avè l. Fò w konn kòman pou w trete l, fò w konn kòman pou w pale avè l. Se pa sèlman nan fi an. Fòw konn kòman pou pale avèl gen yon seri de bagay pou nou pa fè paske lèw gen mennaj ou ou sipoze gen afeksyon pou li lanmou pou li karès pou li afeksyon lè konsa tou de moun yo yo sèlman sam ka di nou mta swete nou chanje. E m pa ta renmen pou pou moun yo ap pale jan de pale fi mal, pale gason mal paske mwen menm tou. Mwen menm tou. Lè m gen lè menaj mwen fè m yon bagay, mwen rele l, mwen pale ansanm avè l, mwen pa aji mal paske li pa bon, paske moun nan li renmen w, mwen renmen menaj mwen, li renmen m tou, li fè sakrifis pou mwen, mwen fè sakrifis pou li tou m dwe renmen l. Ou pa sipoze vyole konfyans li. Ok medam mwen remesye nou m pap rete paske e ti konsèy sa m te pote pou nou m panse nou konprann e bizou.